Mezanmi la fami, anpil panik konsènan de ti pyès. Enben, gen yon desizyon ki prevwa pran jou k ap 18 jen an pou nou konnen ki sa k ap tonbe definitivman. Eske tps la ap kanpe oswa n ap gen chans renouvleman? Enben la fanmi sitiyasyon an konplike, anpil moun vrèman an difikilte paske e travay yo pa vle pran moun ke tps yo prèske fini. Enben n ap tann desizyon. M pral fè nou konnen plis detay ansanm avèk mèt Julien kote ke li pataje anpil enfòmasyon konsènan desizyon ki gen pou pran nan jou kap vini yo la, li te pale ansanm avèk Yoel Delus tou, m pral fè nou koute l paske se trè trè enpòtan pou nou konnen kisa kap pase konsènan tps ayisyen an. Enben video sa li menm li gen pou wè avèk tps. Kisa k genyen se ke nou konnen ke administrasyon an te di ke tps ayisyen an ki te dwe fini fevriye li te ekoute li pou 8 e pou 3 out. Men nou konnen tou ke administrasyon an te gen 60 jou pou ke li pran yon desizyon sou pou l konfime desizyon eske l ap kanpe tps la pou nou le 3 juin e le 3 août. Ò jodi a apre yo fin mete fen a pwogram Biden lan li vin ankò plis urjan. Donk sa k rive se ke yè admi avoka k ap defann imigran yo nan dosye tps la yo voye yon lèt. Nou sonje m te di nou semèn dènyè yo te voye yon lèt bay jij la. Enben yè yo voye yon lèt ankò bay jij la, yo di jij la ke gen urjans pou ke jij la pran desizyon paske administrasyon an te di ke lap pran desizyon, lap konfime desizyon li nan 60 jou a ki te 4 juin, yo pa fè sa, le 5 juin yo te voye yon lèt pou di jij la sa, enben le 11 juin ki te yè a, avoka yo kap defann moun tps yo, yo ekri lèt la, yo ekri jij la yon lòt lèt. Yo di ke gen moun ki gen ti pyès yo, yo gen anpil strès, paske yo pa gen, yo pa ka travay, pa gen travay ki vle pran yon moun si yo wè ke kat travay ou ap fini le 3 out. Yo di ke moun yo pa ka lwe kay, moun yo pa ka fè tranzaksyon komèsyal, etsetera. Donk yo di jij la, yo mande l pou l pran yon desizyon. Jodi, jedi 12 la, jij la li soti yon òdr kote li bay gouvènman an jiska 18 jen, pou l soti nòt li a pou l di èske l ap konfime ti pyès la ap fini le 3 out oubyen èske li p ap konfime l. Donk, in fwa ke gouvènman an, gouvènman an gen delè 18 jen, in fwa gouvènman an pran desizyon pa l la, jij la li menm l ap pran desizyon pa l la pou konnen èske l ap ban nou ti pyès la jiska 3 fevriye k ap vini la a. Donk, s on bagay ke n ap swiv de prè. e depi gen nouvo devlòpman nap patajel avèw. Monchè e nouvèl la tonbe jodia nou te di moun yo sa e pa bliye ke supreme court la te di ke Trump ka e kòmanse depòte moun ki sou paròl yo enben jodia e yo voye nòt la bay tout moun ki sou paròl pou di yo ke Yo kanpe powòl la. Donk kounye a la yo pral voye email bay tout moun pèsonèlman, paske pa bliye ke tout moun ki te rantre nan powòl, ou te gen email ou avèk gouvènman an, gouvènman an gen email ou, yo pral voye email bay moun sa yo pou di yo ke yo kanpe powòl la. Mentenan, sa pou moun yo konnen tou, se ke e pa bliye ke lè Trump te kanpe powòl la, te gen gwoup ki a ap defann imigran yo atravè yon gwoup ki rele Haitian Evangelical e m kwè e m pa fin sonje rès non an ki te ale nan tribinal avèk gouvènman an e premye tribinal yo t ale nan District Court District Court la te di ke li bloke Trump Trump pa ka kanpe bagay la kounye a lè Trump wè sa misye ale nan Cour d'Appel Kou dapèl la tou te di menm bagay la, li te di ke li poko ap pran desizyon, men pandan ke lap reflechi sou desizyon an, Trump pa ka depòte moun yo. Trump kounye a ale nan Kou Siprèm. Kou Siprèm nan di ke pandan ke Kou dapèl la ap reflechi sou ki desizyon la pral pran, Trump kapab depòte moun yo. Kounye a la, Trump deside jodi a li di l mete fen a pwogram nan. Men sa pou moun yo konnen, se ke Kou dapèl la li menm li poko pran desizyon l. Si kou dapèl la deside demen maten li di ke li pran desizyon an favè imigran yo, a se moman la desizyon ki pran jodi a tou kanpe e yo pa ka depòte moun yo. Donk fò moun trè pridan. Si se te sou pawòl ou te ye se sa sèlman ou te genyen, antre jodi a e jiskaske kou dapèl pran desizyon l lan ou pa gen anyen ki kenbe w, si w pa gen yon ti pyès ki te kenbe w oubyen yon azil ki te kenbe w. E mentnan, si kou dapèl la demen pran desizyon li soti l an favè migran yo, otomatikman desizyon ke Trump pran jodi a kase. Kounye a kisa ka pral fèt? Trump ap prale nan kou dap e kou de kasasy kou siprèm lan ankò. A se moman la, msye ap mande kou siprèm lan pou l pran yon dènye dènye desizyon e dènye desizyon kou siprèm lan se li kap desizyon nan kes la. Donk kounye a pou le moman jiskaske kou dapèl bay yon desizyon, Trump kapab depòte yon moun ki gen pawòl si se pawòl sèlman w genyen, si ou pa t gentan fè aplikasyon rezidans, ou pa t gentan fè aplikasyon azil e ou pa genyen tps. Rete, Enben bagay la la li kè sote a antikras melanje. Men sa vle di ke si m byen konprann, moun ki te aplike pou azil ki ap tann yon repons, Donk yo pa konnen, yo kanmenm gon ti kal lespwa toujou. Moun ki te genja aplike pou tps, menm si yo potko resevwa tps lan, puiske yo te aplike, gon ti lespwa toujou an atandan desizyon tribinal lan? Non, moun ki aplike pou tps, yo poko ba w li, ou pa gen, ou pa gen anyen k kenbe w. Rete.
Si yo poko ba w li, se resu a sèlman w gen nan men w, ou pa gen, ou pa gen pwoteksyon. E mentenan, sa pou m di tou, Gen de moun ki aplike pou azil e ki yo menm e yo poko gen 2 zan nan peyi a, moun sa yo tou yo an pozisyon prekè. Paske menm si w aplike pou azil, depi yon ajan ice ta rankontre avè w nan lari a, si w poko gen 2 zan nan peyi a, misye kapab li menm mete w nan expedited removal. Sa vle di ke misye pran w epi kareman misye li siyen on òd de depòtasyon. A se moman la, moun sa a, si moun nan di ajan ice la ke li pè retounen an Ayiti akoz de pèsekisyon ke l te sibi, kounye a ajan ice la pral pase moun nan yon entèvyou, yo pral fè yon ajan imigra, yon ajan azil pase moun sa a yon entèvyou ki rele yon credible fear interview konnya la si moun nan pase entèvyou sa yo pral pèmèt ke moun nan fè azil li pandan ke l nan detansyon se pwoblèm lan sa paske nan dènye desizyon ki soti nan Board of Immigration Appeals yon moun konsa nòmalman yo ta ka lage l al fè kontinye azil li deyò men depi w kite w te gentan tonbe nan men nèg sa yo Kounye a la nèg yo gentan rantre w nan detansyon, si w poko gen 2 zan nan peyi a, depi yo gentan rantre w nan detansyon, menm si ou ta mande jij pou libere w, nèg yo ap toujou di ke se nan detansyon pou rete pou fè azil la, e lè w fè azil nan detansyon, ou gen anpil pwoblèm paske ou pa gen menm aksè a avoka, ou pa gen aksè pou travay, pou debouye w nan lari a fè piwèt, donk li vin pi difisil pou w ka reyisi kes ou a. Mennan, gen yon pwoblèm ki poze paske nan menm kestyon dokiman sa yo, gen anpil moun ki te rantre nan kad pwogram Biden nan se vre, men gon lòt kategori moun, yo menm ki te pase pa fwontyè Meksik lan, ki te rantre nan kad pwogram CBP One nan. Donk eske moun sa yo yo nan menm kategori an oubyen yo menm se nan yon lòt nivo?
Moun CBP one yo, yo kanpe pwogram yo a lontan yo menm. Wi men map pale de moun ki te gentan rantre sou teritwa ameriken an deja. Non, sètadi ke wi men moun CBP one yo e administrasyon wè administrasyon an kanpe pwogram Biden nan nan mwa avril. E jiska prezan konnen nou ale nan tribinal plizyè nivo etsetera ki fè se jodi a desizyon an soti. Men moun CBP One yo yo menm yo te gentan kanpe CBP One nan depi avan avril. Ou konprann mwen? Sa vle di on moun ki te rantre nan CBP One. e ke ou te gen yon peryòd de validite 1 an oubyen 2 zan nan men ou, nèg yo te gentan kanpe l deja, yo te deja anile l nan men w lontan. Sa vle di ke moun CBP One yo, moun ki te rantre nan CBP One ki e pa t gen lòt kouvèti, moun sa a li gen kèk jou depi li legal nan peyi a. A bon?
Wè, wè. CBP One yo te deja anile l avan ke yo te anile e moun ki vini nan Humanitarian Parole yo. Rete. E li menm li pat fè lojè o lobjè de okenn gwo pale anpil eksetera, li pase kòm yn lèt a la pòs. Se vre wi. Ya.
Bon.
Wè. Eba men kounye a gon lòt kè sote la mèt Julien paske m wè m sur ke w wè videyo kote yo arete yon ayisyen nan kout nan New York e gen plizyè ka ki repete konsa Ki sa w panse ki ta alabaz gen plizyè moun jodi a la k gen randevou nan kot ki pè ale paske anpil moun aprè yo fin tande yo epi ajan ice tou la ap tann yo ki arete yo? Ki sa w panse ki ta kòmsi alabaz de sa? Paske legalman m pa kwè ke l ta sipoze nòmal pou yo ta fè l konsa si moun nan pa gen yon dosye kriminèl ke yo ta swiv depi kèlke tan.
Monchè, m ap di w sa Krivèt,

Ozetazini, lè lye de kilt avèk e tribinal e gouvènman yo konn egzèse prosecutorial discretion kote ke yo di ke nou pa pral pran moun anndan yo. Men depi Trump monte, nèg yo re yo revoke desizyon sa a e yo di ke yo kapab pran moun anndan tribinal yo. O pwen ke yo fè tribinal la vin tounen tankou son on kote pou yo fè pyèj, yo pyeje moun, paske yo envite w, epi lè w vini, yo kenbe w. Donk nou gen anpil ka konsa, e kòman bagay la pase jeneralman, se ke nèg ice yo, yo chita nan tribinal la, swa anndan sal dodyans la menm, oubyen nan koulwa la, e yo gen yon list nan men yo. Se pa konsa y ale epi yo bay non. Yo gen yon lis nan men yo e yo kowòdone avèk avoka gouvènman an ki anndan sal yo kote ke avoka gouvènman an li mande jij la pou dismiss case la pou li. Paske pa bliye ke moun sa yo, yo lè w devan tribinal la, ou nan sa yo rele 240. Tou fò di pwosiding, sa vle di ke ou nan odyans nòmal kote ke w ap pouswiv kes ou, ou pa nan expedited removal proceedings. Ou wè sa m di w? Expedited removal la se kote ke ajan ice la li menm li ka siyen òd de depòtasyon an. Donk, kounye a kisa nèg yo fè pou yo mete w nan Expedite et Removal, avoka gouvènman anndan sal kote w ye a, li di jij la n ap mande w, gouvènman ap mande w pou w dismiss kes sa a. Une fwa ke jij la dismiss li, kounye a soti w soti, ou pa nan 240 proceedings ankò ki mande ke w devan yon jij, kounye a ajan ice la pran w deyò a, e menm ajan ki pran w deyò a li ka siyen òd de depòtasyon, ou pa bezwen jij ankò, ajan an siyen òd de depòtasyon an pou voye w ale. E se pou sa moun yo lè konsa yo blije di ke yo pè retounen an Ayiti, yo mande pou yo bay yon credible fear interview pou wè si yo ta bay opòtinite pou fè azil la pandan yo anndan an. Lòt bay map di w tou, sè ke jodi a gon avoka ki repòte sa nan New York, lal avèk yon kliyan Li mande pou avoka gouvènman mande pou dismiss kes la pou yo ka mete moun nan, pou yo pèmèt ice pran moun nan. Jij la, avoka a opoze a sa. Jij la opoze, jij la di non li pa dakò. Li mete dat pou moun nan vin nan odyans final. Lè l soti, ice pran l kanmenm. ki se yon gwo gwo vyolasyon de lwa men nan sa nap viv la gade sak sot pase yon senatè jodia la esam ta pral diw la paske ta sanble jodia lwa yo an vle pase anba pye wi bò isi la nan gran lakou egzakteman ou konprann yon senatè yon senatè ki di kel gon kestyon pou dam DHS la yo pran li yo menotel etc e gade sak pase avèk yon yon depite nan New Jersey ki t al wè moun nan sant de detansyon, yo di ke se entèferans l ap fè avèk travay ajan federal. Yo chaje depite a wi la. Yo chaje li, yo chaje li nòmalman, y arete l etsetera. Donk, donk, n ap konprann ke nan sa li ye la se pa. M pa kwè yo arete l men yo chaje li nan yon pakèt chèf dakizasyon. Non, sa vle di ke depi yo chaje l, li pral pa li blije parèt nan tribinal. Ou wè sa m di w, li bije parèt nan tribinal, ke se li k rann tèt li ou pa, li tankou son, li deja gen dosye ke yo t arete l. Donk, e, se, se pa nan yon peryòd, e, e, nòmal ke n ap viv la a, e fò moun yo konnen ke gen anpil, anpil vyolasyon de dwa. Bay, an, bay sa l bay ti kè sote wi nan vil la la a papa. Eben, gwo pa, m te, m t ap pale bagay sa kèk tan, paske gen yon seri de moun. ki pran pòz kòm si yo yo plis mèt peyi a pase moun peyi yo donk a degaje nou wè m di tout ayisyen nan kontèks nou ye la gon sèl bagay ki jwe an favè n ki rele le respè jis fè respè nou se tou pa ale kote n pa dwe ale pa foure men n nan sa n pa dwe foure evite tout sa n ka evite paske jodi a done yo ap chanje nan men nou E sa kap pase la li bosal, li parèt lèd, li enkyetan, e gen anpil moun kap reflechi sou demen peyi sa a. Antouka, nap swiv, se gran lakou. Anben, mèsi wi mèt Julien. Alò, gen anpil moun kap di m te te mande mèt lan, e moun ki te gen tps deja yo, kòman sa ye? M kwè ke mèt la te pale de sa semèn dènyè. Donk moun sa yo pa dwe gen twòp panik, moun ki gen tps deja. Moun ki gen tps pa gen pwoblèm men fòm diw gon desizyon jodi gon bagay ki pase jodi a tou nan tps. Kou w di men an kèm sote. Non non non li pa grav ou sonje dènye fwa nou pale a nou te di ke gouvènman an te te mande jij la pou pran yon desizyon paske e pa gouvènman an moun kap defann imigran yo nan tps la te mande jij la pou pran yon desizyon Yo te di jij la ke gouvènman an rate delè 4 jen an pou anonse desizyon l klèman e jodi a gouvènman an voye yon lòt lèt bay, pa gouvènman an, e avoka moun imigran yo voye yon lòt lèt bay gouvènman an kote yo di gouvènman an konsa ke moun tps yo gen pwoblèm, delè 3 out la ap rive sou yo la, yo pa ka lwe kay, yo pa ka twouve djòb, yo pa ka gen lisans, etsetera. E lè yo voye lèt la yè, E jodi a e jij la li soti yon òd li bay gouvènman an jiska 18 jen pou ke li anonse yon desizyon sou ti pyès ayisyen an. Donk e lè kounye a jij la gouvènman an anonse desizyon l, se lè sa jij la li menm li pral soti desizyon l pou l di èske li dakò avèk gouvènman an oubyen èske li menm kòm jij l ap di ke fò ti pyès ayisyen an pwolonje jiska fevriye. Donk se la nou ye la jodi a, jij la bay gouvènman an jiska 18 jen pou l pran yon desizyon. Mèsi mèt Julien, kenbe rèd epi depi gen ti evolisyon pa ezite fè n fè n konnen ou k ap swiv bagay yo papa. Nan absolument my brother. Mèsi enfiniman, bon travay, felisitasyon kenbe rèd.